Li di twòp bagay, twòp dezòd. Sa, m ap di sa alafen, ki sa k te vin pase. Donk, n ap rete nan videyo a an atandan. Sa k vin pase se ke, e, m te gentan wè videyo Karol G an, kounye a m di bon ok, m wè jan, m wè stil yo fè l lan, m wè yo fè li, yo pa janm montre, e, e, e, mennaj Karol G an. Yo sèlman montre men l avèk pye l. Epi yo fè l bò plaj tou. M di bon, inik fason nou menm, pou pa nou onètman diferan, Se pou nou fè bagay ke nou pa abitye wè nan videyo. Epi m te pè, m te di kèt, m konn Dipèfèk byen paske pa bliye Dipèfèk se yon atis ki te pase nan men m. M konn tanperaman li, m konn se yon moun ki timid, m konn se yon moun ki pa oze menm jan ansanm avèk Blondedy paske Blondedy di menm se yon aktris li ye, l ap ban m, m pa t pè pou ou, m te konnen w ap ban m tout sa m ap mande w yo byen, men m te pè pou Dipèfèk. Ebyen a la fen, m pa konnen, e rete m rete m wè divè fè gchin ak tèt ou. Bon, pafwa, e kouri m konn ap kouri dèyè divè fè, m di divè fè men non sa va, sa va, sa va, m rete la avan divè fè ankò. Divè fè m te konnen se yon ti mouton, yon ti mouton m te konnen wi, men kounye a men divè fè son tig.

Moun nan ekri Carol G men mizik la li di konsa, Carol G pitit, Blondy vòlè mizik ou an, li vòlè tout bagay nèt ni nan mizik ni nan video, on sèl diferans li genyen se lanmou l fè plis pase nan video.
Sa se moun kap pot plent, men moun kap pot plent.
Donk se yon video ki reyalize avèk anpil lanmou paske m te temwen

Mwen kontan. Mwen fyè e m wè video sa li kraze rekò ke nou menm ak Pamega Production te mete. Kounye a video a kraze pwòp rekò pa nou ankò paske nou te fè rekò sa avèk video Wendyy ansanm avèk Shishi ki te fè l nan yon semèn. Yo te fè On milyon view nan on semèn sa se te on gwo logo e depi a pat gen moun ki te ka fè sa ankò Wendyy Shishi on milyon view nan on semèn men rekò men rekò men rekò epi on kèlke mwa pli ta nou vin fèl ansanm avèk Roody Roodboy avèk e video an kachèt ki te ki reyalize osi pa Alpha Mega Production ki te gen kòm reyalizatè Dominique Télémaque epi nan 5 jou Roody kraze rekò a. Nou vin fè on milyon vyou nan 5 jou epi tout moun di bon la tout bagay fini la Roody Roodboy li ye on milyon vyou nan 5 jou pa gen lòt pa gen lòt men jounen jodi a Blondine vini kraze lit la Blondedy kraze lit la men pwoblèm mwen gen kounye a map kalkile nan konbyen tan nan HMI la pral gen yon atis ki pral kraze rekò sa ki fèt nan 2 jou lan. 1 milyon vi wan. Yap krazel, yap krazel. Bon, m pè ou, m trè pè. Bon, kounya, an nou pale de... Wi, se la m bezwen w vini! Wi, an nou pale de mizik ke ap di Blondedy se vòlè, e li vòlè mizik, li sesi, li sela, li pa bay kredi. Mwen menm... Mwen se youn nan moun, lè m t ap edite videyo a, mwen rele Dipèfèk plizyè fwa. M pale avèk Dipèfèk, m pale avèk Blondedy. M di, bon, e kòman n ap fè sa la menm? Fò nou kalkile pou nou wè wi, paske nan fen videyo a oubyen nan kòmansman an, nou pral mete donk se yon entèpretasyon de yon mizik Karol G, blablabla, blablabla, blablabla. Epi, divès nan seri nan moun ki te dakò, li pa t gen pwoblèm avèk sa. Mwen menm, m te vle mete l. M te menm, m te menm kòmanse mete li nan, nan kredi an menm. M sot, m sot ke m potko voye vèsyon an ba ou. Mwen mete li, m ekri afè m, m ekri ti kredi m byen pwòp, m bay Carole ti kredi an. Se yon bon lè konsa, apre l te di m, m pa konn ki, e si se, m pa, m pa konn sa k te pase, m te di, rele m, li di m, Dominique, Ki bagay kredi sa wap pale la. M di nou m di nou pa mete e kredi an pou Carol G paske nou konnen ke son entèpretasyon ke mizik la ye. Blondedy di di Dominique ou pa konn fè biznis. Sak video a tou wi. Sa fè pati de pwomosyon video a paske son bèl plezi depi tout moun ap pale de video sa pi ap di Blondedy vòlè mizik, Blondedy vòlè mizik, vòlè mizik. Li di bebe di, ou si de sa wap di an? Yeah! Mwen di w, eske w asire w ke sa wap fè a ou konnen byen? Dondidi di, non, se strateji an liye. M reponn ou, non, lè w di m sa, lè w di m sa m reponn ou, m di w Dominique, mizik sa tèlman byen chante, yo pap jwenn ankenn erè ladann si n al bay Karol G kredi. M di sèl erreur yo pral jwenn pou yo kritike se ke mwen vòlè mizik la nou pa ka metel ladann.
Efektivman se sak pase, pifò moun kap kòmante yo se sa yo di, ou vòlè mizik ou vòlè mizik, e paske menm moun sa yo kap di ou vòlè mizik yo ankò yo byen renmen video a mizik lan, yo byen renmen jan ou depoze, jan vwa ou chita sou Sou mizik sa a. E yon lòt bagay ankò m bliye di moun yo. Ou leve yon gwo defi la wi paske m te temwen lè nou te lè n ap fè lè n te pral fè pwojè a ou potko menm chante mizik lan menm. Lè w te vin kote mwen pou nou fè videyo a. Se se de kou konsa m rete m wè nan m wè m kwè w al nan studio nan jodi nan demen se ou ou voye l ban mwen. M di waww m di non enposib. Ou di bagay sa m poko ka m poko ka kwè l. Nou kontakte w pou videyo an jodi, demen se vin voye mizik la, demen se eman rekòde mizik la. Vwala.
Nou lwe otèl, nou lwe tout bagay, m potko janm chante mizik la lè w gentan fè m peye otèl tout bagay pou mizik pou n al fè videyo a. M potko al nan stidyo. Ou potko al nan stidyo, ou potko fè l. Donk an gwo, fanatik, ni moun ki fanatik Blondedy, ni moun ki pa fanatik yo, e m sur y ap vin fanatik ou kounya paske sa w ap fè la a se yon bagay fanm ki smart, se pa, se pa, e wè art, tout sa fè pati de art lan wi. Byen sûr. Ou melanje art, ou melanje art avèk biznis, se pa tout moun ki gen kapasite sa a pou melanje art ansanm avèk biznis, tou lè de alafwa. Donk an gwo m ap fè piblik lan konnen ke. Se pa yon mizik ke Blondedy vòlè, se pa yon mizik ke li kopye non pli. Donk, se yon entèpretasyon ke D-Perfect li menm li sòti nan yon mizik orijinal de Karol G, D-Perfect tradui li an kreyòl e sesi se pa yon travay ki fasil pou tradui yon mizik an espanyòl a kreyòl pou l byen chita, pou l byen tradui konsa paske tradiksyon e pa pa fèt motamo, tradiksyon fèt se yon art li ye sitou nan mizik. Donk, konpliman a Dipèfèk ki te fè bèl tradisyon sa a, ki fè mizik lan chita byen an kreyòl. E m konnen Dipèfèk mete piman pa l, li mete sik pa l ladan l tou pou l kapab pi bèl toujou. Donk, se pa yon mizik ki vòlè li ye. Se yon mizik ke Blondedy entèprete, li fè l an kreyòl, li chante l an kreyòl. Mwen menm, mwen te vle pou l te mete kredi an, ni, ni nan, lè l ap pibliye nan sit You, nan, nan tit yo nan You, sou YouTube, ni nan nan videyo a menm nan. E se Blondedy li menm kòm yon fanm ki konn fè, ki konn sa k rele biznis, li konn kòman pou fè videyo a mache pi rapid, Blondedy di m, Dominique, Non! Pa mete oken kredi nan video a kite l konsa e youn nan bagay ki pral fè moun pale ki pral kreye yon buzz e efektivman e sak pase donk m felisite w e bon travay depi lontan m konnen ke ou son fanm ki oze ou son fanm ki lè w gen objektif Wap rive wap atenn li donk felisitasyon. Merci beaucoup Dominique mwen remèsye w tou mwen remèsye w paske ou ban nou yon trè bèl pwojè pa bliye ou menm ki ta bezwen fè video se Dominique ki fè prèske se Dominique ki fè an kachèt se li menm ki te fè dènye video pa ka viv avè l m pa ka viv san li Chichi avèk Wendy li fè anpil lòt bèl travay tout video D-Perfect yo se li menm ki fè yo se ou menm ki ta bezwen fè video ou gen mizik ou kèlkeswa sa l ye an pa bliye kontakte Dominique Télémaque li sou Facebook, li sou you uh um uh um Instagram, li sou tout kote nèt. Dominique Télémaque wap jwenn li oubyen w ka kontakte m map ba w telefòn li pou w antre an kontak avèk li. Ou menm ki ta bezwen yon bèl videyo, yon bèl pwodiksyon, pa pral pran yon milyon view, ou konprann e konsa l ye.
Epi vle w te di, anvan m ale map voye yon gwo kout chapo pou Pou Vivo. Vivo se yon zanmi ke n ap travay depi lontan, lontan, lontan e ki apresye Salon du Perfect depi lontan, lontan, lontan. Donk, mwen pa etone lè ke ou te di m se kot Vivo pral record mizik lan. M te gentan konnen Vivo ap ba w bon travay. Donk, Vivo pa pran tan pou l ba w travay lan epi li ba w travay la clean. Donk, mwen felisite Vivo pou bèl pwodiksyon sa a. Merci beaucoup Dominique, merci anpil, merci pou ti tan, merci pou, merci beaucoup. Um, so, an dezyèm, nap pran Vivo Beats. Vivo, bonsoir, kòm wè ye?
Bonsoir, madame.
bonsoir, Vivo.
Public lan, tout moun kap gade live lan. Ou gen 18 000